Mouvman sa nou jodi a nou antame se yon mouvman kote nou enplike tout chofè moto ladann, tout chofè moto ki gen konesans ki ka vin senatè, depite, majistra, kazèk azèk, se mouvman sa a nap mennen jounen jodi a la. Paske twòp lidè manipile nou, aprè yo fin chèf e yo toujou kite nou atè a. Jodi a nou pran angajman. Nou menm antanke jèn ki nan motosiklèt pou nou di non, jan lidè politik yo ap manipile nou l pa bon. Jodi a nou dwe pran konsyans pou nou chanje peyi a e pou nou chanje sa. Jodi a n ap mache avèk Mondja, nou pi fò, nou pi plis, nou pi solidè.
Delmas se pou kisa? Bon prezans mwen la se pou yon mouvman ki rele Mondja, mouvman nèg moto pou chanje Ayiti. Si se. Nou pi fò, slogan an se nou pi fò, nou pi plis, nou pi solidè. Lè nou gade nou wè majorite jèn gason nou gen nan lari an, se yon pakèt kad yo ye. Pa bliye nou menm nou mennen yon ankèt, nou wè majorite nèg yo, gen nèg ki enjenyè ladan yo, gen nèg ki kontab ladan yo, gen nèg ki tout bagay ladan yo. Men sikonstans lavi, jan peyi a ap mache fè yo vin nan moto. Pa bliye yo pa respekte nou. Pase yo di anpil nèg nan moto se move moun. Jodi a la a, nou vin nan Dèlma 32, nou vin chita avèk tout nèg moto yo atravè mond tya pou n demontre lemond antye ke sa yo panse de nou a se pa sa. E sa k fè mouvman sa a nou monte l demestirle pou n fè politik pou jan peyi a ap mache a pou pitit nou pa sibi sò nou sibi a. Mwen son jèn ki nan taksi motosiklèt e jodi a nou vin reyini avèk chofè moto Dèlma 32 yo antake moun cha e nou vini nap fè yon mouvman kote pou n enplike tout chofè moto ki nan 10 depateman nan politik pase ke yo trete nou an paran pov. Yo pa ba nou valè, yo mal itilize nou, men nou menm antanke jèn ki nan moto, n al lekòl, nou fè fakilte, nou se pwofesyonèl, nou kapab tou. Nou kapab chanje sa, nou kapab chanje peyi a, nou kapab chanje desten nou, si nou ini nou, depi nou met tèt nou ansanm, n ap fè l, n ap fè l, n ap refè l e n ap fè l ankò. Nou se Mouncha. Nou pi fò, nou pi plis, nou pi solidè.
Nou vle fè l yon lòt jan. Paske nan lari a nou pa gen valè, yo minimize nou, fè sa yo vle avè nou. Nou peye asirans ki nan levit, nou gen plak ki nan levit, nou gen pèmi de kondwi ki nan levit, aksidan pa sou kont Leta, polis fè sa yo vle, Leta fè sa yo vle, yo pa ankadre nou. Jodi a nou vle, nou vle fè yo konnen jan yo panse ni a n pa sa vre. Imaj y ap ban nou an. Imaj imaj yo vle imaj yo vle vann nou an jan yo vle vann nou an nou pa konsa donk nap antann nou nap leve kanpe nap kanpe nou di sa pap pase konsa fòk nou kanpe nou gen bagay nou ka fè jan yo panse nyan pa konsa donk se pa sa se pou tèt sa jodi la nou di medya zazou paske wap andedan avanse nan mouvman wap pran yon van avèk nou donk merci gen tout moun kap gad videyo a abòne pataje kanpe avèk nou mumcha mumcha mumcha.
An fèt se Zazou mi près Ayiti nou salye ou, nou salye tout ekip kap travay ansanm avèk ou an e nou salye tout nèg moto ki reyini jodi an la pou make gran premyè sa, nou la nou di mèsi ansanm avèk tout moun baz moto yo ki soti Petyonvil, Dèlma 60 e Dèlma 32 tou, nou di yo mèsi e m panse ke nou la e nou pral fon ti pale ansanm. Wi an fèt. Jounen jodi an, ki sa mouvman sa ye? Mouvman sa li menm nou mete l sou pye o nivo de Dèlma 32, se Mesye Harold ki te fè nou pàn de mouvman sa, lè ke li te twouve ke li enpòtan pou nou eseye mete mouvman sa sou pye, paske lè ke nou gade nèg moto jounen jodi an, yo pa gen oken respè. nan sosyete ayisyèn nan e yo pa gen oken kapasite kòmsi yo moun pa pran lèt moto pou anyen imedyatman ke se moto wap kondwi yo toujou estime ke se vòlè se kèlkeswa moun ou ye a move moun ke ou ye jounen jodi an nou di non li lè li tan pou nou retire konsepsyon sa nan tèt moun sa yo paske nèg moto pap vòlè si ke yo tap vòlè m pa kwè ke se yon gidon moto yo tap eseye kenbe. Anfèt, n ap pote yon presizyon trè klè, pa egzanp, nou pa p krache sou travay lapolis ap fè. Paske lapolis konn ap eseye fè yon fouy, pa egzanp, yon nèg moto ap travay, li pote yon moun, li pa konn moun ke l pote a. Pa egzanp, lapolis gen dwa fè yon fouy, epi lapolis twouve ke l ap tou pran nèg moto sa a, pa egzanp. pou lal fèmenl nan prizon oubyen pou lal tiye li e nou menm nou di non li pap ka fèt paske epa tout nèg moto dayè nap poto prezizyon klè se pa tout nèg moto ki kenbe zam ki vòlè se pa tout nèg moto kap bay gidon nan lari an anfèt nou di non li lè li tan pou nou menm pou nou kanpe dayè anpil kandida nan peyi an oubyen anpil prezidan yo toujou itilize nèg moto. Se paske yo rekonèt ke El Moto gen yon fòs ladan l. Pa egzanp, nèg la kou n ap antre sot aletranje, sot gaspiye kòb peyi a, epi lè ke yo vini, yo ale nan stasyon moto pa egzanp, yo bay 100, 150 mil goud pou chak nèg a mil goud. Men, èske yo kapab rezime lavi chofè moto avèk mil goud? Non, nou di non jounen jodi an, sa p ap ka fèt paske nèg moto se yon fòs ke l ye. Anfèt, lè ke nou estime. 80 pou san jèn moto, jèn gason ap kondwi moto. Pa egzanp, genyen ki fèmen dosye yo a linivèsite, genyen ki gen pwofesyon nan men yo, men jounen jodi an, akoz de peyi a, yo pa ka jwenn anyen pou yo fè, yo oblije pran yon moto wout la oubyen yo oblije achte yon moto pou yo eseye defann tèt yo e manje avèk madanm pitit yo. Men jounen jodi an, nèg, m te kapab di, ki gen pouvwa nan men yo, Yo itilize nèg moto pou manifeste pou yo, pou fè defile pou yo, pa egzanp, chak jou, men nou menm jounen jodi an nou di non, nèg moto yo pa ka rezime lavi nèg moto avèk mil goud. Paske anpil nèg gen kapasite nan mouvman moto a, gen ki enjenyè, gen ki medsen, gen ki jounalis, gen anpil. Men jounen jodi an, nou di non. Fòk sa chanje, yo pap ka itilize nou pou mil goud, paske li lè li tan pou nou di non sa pap ka fèt nan peyi dayiti, paske si ke nèg sa yo pat rekonèt moto, nèg moto son gwo fòs li ye nan peyi a, lè ke yap mande pou manifestasyon, lè ke yap sot etazini yap vin nan peyi a, yo pa tap bezwen 150 nèg, 200 nèg vin fè defile pou yo, se paske yo konn kisa nèg moto reprezante nan peyi a, ok. Se paske yo konn kisa yo reprezante ki fè jounen jodi an yo toujou ap itilize nou mal konsa ok mwen menm mwen di non li lè li tan pou sa kanpe nan peyi a yo itilize nèg moto mal twòp pa egzanp on nèg moto kap peye asirans li chak ane ki gen pèmi kondwi lè ke on nèg sa fon aksidan ou pa jwenn asirans ki kanpe ansanm avèk li tout sa yo se de bagay pou nou eseye konbine yo ansanm. Pou nou di non, li lè li tan pou nèg moto gen pouvwa pa yo nan peyi a pou yo kenbe fèm. Antouka Zazou Media Press nap di w mèsi anpil paske ou toujou la pou ekip la e nap mande w favè tou ansanm avèk tout moun ki pral gad videyo sa a abòne, pataje. Kòmante, Se sèl fason wap kapab ede Zazou Press rive pi lwen nan sosyete ayisyèn nan, nap di. Yo prezan sou la jodi dimanch lan, se pou kisa? Mwen salye laprès televizyon epi pale, non pa m se Joseph Moïse, mwen nan MONJA ki se Mouvman Nèg Moto pou Chanje Ayiti, e prezans mwen la jodi an, sa k ap fèt la li enpòtan, ekstrèmeman enpòtan pou la repiblik. Paske jodi an, chofè moto yo gen enpòtans yo nan vi nasyonal la. E yo toujou mete chofè moto yo de kote, yo toujou di se nèg ki pa gen konesans avanse ki fè trafik moto. Men, moto a se yon sèvis ke n ap vann, se yon sèvis ke n ap bay popilasyon an. Jodi an, tout chofè moto chwazi met tèt yo ansanm pou yo kreye mouvman pa yo. Kote ke demen, si Dye ve, menm jan politisyen tradisyonèl yo toujou bay chofè moto yo mil goud, de mil goud pou yo al fè tole pou yo, al fè defile pou yo, But m panse ke jodi an bagay sa li fini e se Racita chofè moto yo pran dispozisyon yo e yo devwe pou yo fon lòt bagay nan sosyete ayisyèn.
E ki mesaj wap voye ba rès chofè moto ki poko rejwenn nou? Mesaj ke map voye pou tout chofè moto sou tout teritwa nasyonal la rejwenn mouvman an. Se moun sa, mouvman nèg moto pou chanje Ayiti. Sa n ap fè a se afè pa nou e nou dekrete la pèmanans pou n fè yon lòt bagay nan sosyete ayisyèn nan paske anndan mouvman moto a gen doktè, gen avoka, gen enjenyè, gen tout kalite de moun. Se sikonstans sosyetal ki pèmèt ke yon nèg ka pran yon bwa moto men malgre sa se yon sèvis ke n ap bay nan sosyete ayisyèn nan. Se yon bagay ke n ap vann. M panse ke nou merite plis ke sa e jodi a nou pran desten nou an men n ap fè yon lòt bagay lan sosyete ayisyèn. Ok mèsi.
Bonswa, se pou kisa? Ok, mwen salye ou, mwen salye laprès televize yo ki pale. E aprè midi an mwen fè prezans mwen nan mòn sa. E mouvman nèg moto, mouvman nèg moto pou chanje Ayiti. Prezans mwen la, se paske mwen vle pote solidarite m avèk chofè moto yo paske. Chofè moto a, se ladann mwen konkeri yon pakèt bagay nan vi kotidyen nou genyen nan peyi Dayiti. Paske se nan motosiklèt lan ke mwen menm mwen aprann metye, paske mwen kap pale ak ou a la, mwen se yon etidyan finisan an fakilte de òganizasyon sosyokonomik dè Gonayiv, alò ke nou se memoran, nap prepare memwa nou la pou nou remèt memwa nou, e nòmalman mwen felisite mesye yo. ki fè mouvman sa paske majorite nèg kap kondi motosiklèt nèg yo itilize yo pou move plan kòmsi son sitiyasyon yo di ke nèg motosiklèt pa ka gen yon avni nèg motosiklèt pa kapab pran kontwòl de pòs nan peyi dayiti. Men nou menm jounen jodi a la nou fè yon revòlt. Nou di non. Nou di non paske anndan motosiklèt la gen yon pakèt nèg ki etidye dè metye ekstrawòdinè. Paske lè w pran mwen menm ki fè syans jiridik e genyen ki fè, ki etidye jeni sivil, genyen ki fè lòt metye tandòt metye. Men. Puiske nou gen yon bidon motosiklèt nan men nou, yo gade nou kòm etan se yon moun ki pa itil. Anben, jounen jodi a se sa k fè nou fòme yon mouvman ki rele Moncha, yon gwoup nèg nou met ansanm nou rele Moncha, pou nou di non avèk kriminalite y ap fè sou nèg chofè moto yo, paske nou gen vwa tou. Paske si nou pi plis, paske si n ap pran atravè 10 depateman peyi Dayiti, si nou ta di n ap fè yon rasanbleman, pou nou mete yon, pou nou mete yon wòl, pou nou sitiye, pou nou sitiye nou yon fason nan peyi a, pou nou mete yon klète, pou nou montre moun yo non avèk sa yo di a, m kwè ke a la minit nou kapab rasanble. Sa fè jounen jodi an la, nou rasanble ansanm pou nou di non avèk kriminalite k ap fèt nan peyi a, e nou vle tou pou gouvèneman ki an plas yo, pou yo kreye mwayen, pou yo kreye de mwayen. pou pèmèt ke yon chofè moto li gen yon respè ki nòb. Paske se yon metye ki nòb li ye. Majorite jèn ki fini lekòl, ki aprann metye, ki fini, yo pa ka jwenn yon anplwa pou yo travay. Men akoz de mwayen ekonomik ke yo itilize, yo antre nan sòl, yo sanble, yo vin pèmèt yo achte yon motosiklèt. E motosiklèt sa ke yo achte a, li vin pèmèt yo fè lavi yo. Yo fè lavi yo, yo fè kay yo, yo fè tout kalite bagay ladan l. E sa fè nou di pou gouvèneman an kap pale, Gouvèneman kap vini pou yo bay moto chofè moto siklèt yon pakèt respè pase ladan yo gen kad ok gen kad gen dè gen dè moun ki gen kapasite pou refè peyi a tout afè nap di nou tout chofè moto ki la nan depatman atibonit lwès etc nan 10 depatman pou nou rejwenn mouvman moncha pase mouvman moncha lap pèmèt ke nou. briye epi nou kapab jwe de pòs elektif nan peyi a. Se nan sans sa a mwen menm, antanke François Phénol, m se prezidan Association des Motards de Bramontet, an menm tan m se manm MONTIA, m se yon responsab anndan MONTIA, nou vini la a pou n regwoupe tout chofè moto nèt, ikonpri tout 10 depatman an. Sèke MONTIA ap gen reprezantan nan tout 10 depatman an, nan chak seksyon kominal, nan chak. komin nan chak stasyon moto nèt jodi a la nou fè fizyon avèk dèlma demestivle sa vèt yon lòt kote nou pral fè fizyon se nan sans sa nou met tèt nou ansanm demestivle pou sa kap fèt nan peyi a poun patisipe ladann tou pase nou pi fò nou pi plis nou pi solid se nan sans sa jodi a la nou vin reyini avèk tout nèg dèlma 32 yo jodi a.